Medam se mesye, bonjou, bonswa, gran biyeveni sou panèl Paulhan Jhonis Info. Gwo pwen kap domine aktyalite entènasyonal jodi se konsènan gwo bouch pagou ki genyen antre Venezyela, Arjantin, Etazini, Iran, rantre kòl nan dosye a, mwen pap ba nou manti, batay la konplike. Avan nou trape jounal lan, nap salye chak grenn konpatriyòt ayisyen ki aksepte fè nou konfyans pou n enfòme yo sou sa kap pase nan entènasyonal lan. Deja yon gran mèsi avèk ou menm ki ap swiv panèl sa a, nou pap pase san nou pa salye Mesye Bolivar le Redacteur Info LRI. Gwo bouch pa gou antre Venezuela e Arjantin, Etazini kanpe dan bang ap bay chalè, Iran rantre kò l nan batay la, batay la konplike nan 4 peyi sa yo. Medam se mesye, rete la nou pral ba ou plis detay. Dezyèm pwen kap domine aktyalite entènasyonal lan se konsènan avyon sa ke Arjantin li menm ki li sezi avèk 19 moun ladan l. Yn lòt pwen kap domine aktyalite an se konsènan gwo dife sa ki eklate nan peyi la frans prezidan Macron gen pwoblèm. Ou menm ki ap swiv jounal sa map mande w silvouplè pa bliye plase abòne w kite yon kòmantè pou di kijan w wè mond sa prale. Daprè nòt ki anba zye nou la, yon lòt kote menm jan ak peyi Kiba, peyi Lafrans dife anvayi plizyè kote an menm tan. Le prezidan Lafrans, Mesye Emmanuel Macron, te oblije mande èd ewopeyèn puiske bagay la te pase l. Le peyi Arjantin sezi yon avyon ki se yon Boeing 744 ki t ap transpòte pyès detache pou machin. Madam se mesye poukisa argentine chwazi sezi avyon sa eske pat gen yon lot posiblite pat gen oken lot kote ke avyon sa li menm li te ka fè aterisaj anko avyon sa te soti meksik antre an argentine li pat kapab ravitayel akoz de sanksyon ke peyi sa genyen antre kolaborasyon argentine e etazini. Ebyen madam se mesye avyon sa li menm ki sa ki vin rive avyon sa ki koz ke li pat kapab ravitaye l se paske li genyen sanksyon anba men etazini tout moun konnen ke depi yon peyi ou gen sanksyon anba men etazini li kapab lite goumen ansanm avèk ou kelke swa kote li vle li kapab fè sal vle ansanm avèk ou depi ou pa obeyi anba men l. Nou pap pale twò fò ke nou konnen trè byen ke Argentine li menm li la anba men Etazini koz Etazini pranl li pase lòd li vle. Ebyen ebyen avyon sa li menm ki te pou yon konpayi Iranienne ki vann avèk yon konpayi Venezuelien li pat janm te kapab fè aterisaj nan Avyon sa te tante antre Uruguay otorite yo te refize li ateri Ebyen, yo pa t genyen lechwa, yo te oblije retounen ann Ajantin, de la etan otorite yo te chwazi sezi avyon sa a. Ebyen, medam se mesye, kite m di nou yon bagay, se kòmsi pandan w anba sanksyon mesye sa yo, w anba sanksyon otorite sa yo, w anba sanksyon gwo peyi sa yo, ou pa ka bouje kò w. Ou pa ka bouje kò w, gen kote ou pa ka ale. Gen kote depi yo te gentan di w ou anba sanksyon an, ou pa ka fè woun pòt ankò, ou oblije rete la. Ebyen madam si mesye se kòm si m te ka di ke peyi sa a li menm jan avèk Ayiti ki pa ka bouje li anba Etazini, ki pa ka pran desizyon pou kont li anba Etazini, puiske yo menm yo sou tèt yo, yo chwazi pou yo fè sa yo vle. Men m pap ba ou manti, Iranienne yo yo menm, yo pran desizyon pou yo pa bese tèt devan Etazini, Iranienne yo yo menm, yo pran desizyon pou yo pa chwazi kite Etazini mache sou fyèl yo, ebyen se la a ke Etazini li menm li chèche yon lòt konpatriyòt pou mete lapat sou avyon sa a. Pwavyon sa a Etazini fè sezi an se paske gen yon Iranyen, gen yon Iranyen ki fè pati de kò Iran ki anndan avyon sa a ki te pami 19 moun yo. Ebyen otorite Iranyen yo pa t chwazi bese tèt devan Etazini, yo te fè konnen ke avyon sa a se yon avyon ki legal. Nou konnen trè byen Depi w ap viv anba sanksyon otorite, di jou ou landemen yo kapab bare w kèlkeswa kote ou pase. Ebyen kounye a la madam se mesye gen yon denegasyon gouvènemantal ki chwazi pwoteste pou yo kapab jwenn avyon sa avèk tout moun sa yo ki te ladan l ki se 19 pèsòn avèk tout pyès ki te anndan avyon an. Medam se mesye nou pral rantre nan dènye pati jounal lan kote ke La Frans li menm ki rive nan yon nivo ke yo pa kapab ankò, prezidan Emmanuel Macron te chwazi li menm pou li te fè demand apre ke dife sa te fin eksploze. Anjirondan 7400 eta pran dife, prezidan Emmanuel Macron vrèman pat wè kisa pou l te fè ankò, li oblije mande èd. Ebyen, gon bagay ki di w ke lè ou gen pwoblèm, Vwazen an kouri pou ou, lè ou gen pwoblèm, vwazin nan kouri pou ou. Ebyen a pye, Lalmay avèk Lagrès te voye ponpye pou yo te kapab etèn dife, malgre sa yo te oblije fè tout moun ki te nan zòn yo elwanye yo de zòn sa a pou yo kapab jwenn opòtinite Pou yo te eteyndran dife a. Madam se mesye, nou di yon gran mèsi e se la nap mete fen avèk dènye pati t jounal lan konsènan tout sa ki te pase nan peyi la frans pou jounen an kote ke dife anvayi e iranyen yo yo menm ki gen pwoblèm. Rete branche pou yon lòt jounal. Redaktè Enfo LRI.